Pou mas pèp la, se peyizan yo, jenn yo, fanm yo ak gason yo k ap viv nan zòn vilnerab yo rive idantifye ledmi yo. Moun ak ti gwoup moun ki kenbe yo nan mizè, nan malsite ak inyorans depi dil gantan. E moun sa yo ak ti gwoup moun sa yo, se pwòp Ayisyen parèy nou ki monte yon sistèm divize pou reye, yon sistèm kraze brize, yon sistèm peze souse. Yon sistèm ke yo alimante ak lajan pa w, lajan pèp la, lajan ki te sipoze bati lekòl, bati lopital, pò, ayewopò. Lajan ki te sipoze konstwi wout, konstwi bon jan baraj irigasyon, bon jan sistèm elektrik ki mache ak solèy, van, dlo, byomas ak gaz natirèl, elatriye. Pou nou rive fè sistèm sa a ki kaptire leta a kaba, fòk nou yonn ta gade lòt nan je, pou n ka chwazi pi bon manyè pou libere peyi a anba sistèm peze souse sa a ak kraze brize sa a. Se pou sa. Zansèt nou yo tankou Desalin, Kristòf, Petyon, Kabwa Lamò elatriye, oblije renonse ak ti avantaj yo te genyen pou yo te mete tèt yo ansanm pou ban nou drapo sa a. Kidonk, drapo sa a. pa sèlman senbòl lit nwa ak milat kont yon sistèm. Li se senbòl libète ak fyète tout yon nasyon. Li reprezante jefò, sakrifis, san zansèt yo ki te koule pou ban nou libète. Drapo sa a se senbòl linyon ant tout Ayisyen. Te gen twòp divizyon, twòp. Enkonpreyansyon, twòp goumen antre nou, nou menm ki nan baz la. Drapo sa a, se senbòl souverènte nou ak otonomi nou. Li ban nou dwa granmoun nou pou n dirije tèt nou. E chak fwa yon Ayisyen wè drapo sa ap flote nan peyi lòt bò dlo, san l tresayi. Sa fè n santi. Nou se yon peyi tankou tout lòt peyi. Pèp Ayisyen, sè m ak frè m yo, 217 lane apre, ann fè yon ti refleksyon. Ann gade ki kote nou ye jodi a. Poukisa? Se la nou ye toujou. Kisa nou fè ak peyi a? Kisa nou te dwe fè nou pa fè ki fè nou rive la jodi a? Kiyès ki vrè ledmi w? Pèp la. Kiyès ki vrè ledmi pèp ayisyen an? Ou menm k ap gade m la, k ap tande m. Kisa ki eksplike Kouran elektrik se yon liks epi l nan diskisyon jis konnya. On liks pou yon pèp ki endepandan depi 216 lane. Kisa k eksplike sa? Si peyi a nan eta delabreman sa, se paske gen yon ti gwoup moun ki ini yo. ki met tèt yo ansanm pou yo kraze l. Yo pa janm met tèt yo ansanm, ti gwoup moun sa a, depi lanmò lanperè, yo pa janm met tèt yo ansanm pou yo konstwi. Men rezilta a jodi a. 500 mil timoun ki pa lekòl, 4 mil kilomèt wout ki pa konstwi nan peyi a. Plis ke 60 pousan moun nan chomaj anndan peyi a. Plis ke 4 milyon moun ap viv nan grangou nan peyi a. Sou chak 100 Ayisyen, gen 27 ki gen aksè ak elektrisite. Men rezilta yo. Nou goumen twòp yonn ak lòt. Nou goumen twòp. Pafwa n ap goumen, nou pa menm konn poukisa. E poutan moun k ap fè nou goumen yo, yo konn pouki y ap fè nou goumen. Y ap fè nou goumen pou Leta toujou rete nan men yo. Y ap fè nou goumen pou chak chèf deta k monte pou l vin travay pou yo. Y ap fè nou goumen pou yo toujou kaptire Leta a, y ap fè nou goumen pou yo toujou pran nou pou bèt. Depi mwen pran tèt Leta a, nan tout diskou m, mwen toujou preche linite, solidarite, viv ansanm nan lapè. Okenn peyi sou latè. pa ka devlope si sitwayen yo pa antann yo sou yon plan devlopman. Plan devlopman mwen pwopoze a, sa m pwopoze nou an, dayè se li k mete m la a pou m vin dirije nou, se li pandan 22 mwa m t ap di nou chak jou, se pou li nou te vote m, poukisa jodi a? Nou pa ka met tèt nou ansanm pou nou kapab fè plan devlopman sa a vin yon reyalite. Plan devlopman sa a li chita sou enfrastrikti tankou, enfrastrikti sanitè, enfrastrikti skolè, enfrastrikti agrikòl, enfrastrikti elektrik, enfrastrikti nimerik, elatriye. Nou sonje lè m monte prezidan. Pi gwo jefò ke m te fè se te mete sou pye gwo sant jèmoplas yo pou sistèm rebwazman an nou mete l sou pye. Sibilans politik, goumen yonn ak lòt, fè manti sou lòt, fè jiskaprezan nou gentan fè 4 sant jèmoplas. Men pwojè a, li tade pou l demare. Men malerezman, m sot di nou, plan devlopman pa m nan, men malerezman gen yon gwoup moun k ap alimante yon sistèm. On sistèm ki pran leta an otaj. Yo fè tout sa yo konnen pou kontwole tout strikti nèt anndan leta. Tout enstitisyon ki gen nan leta pou yo pa peye taks kòmsadwa, pou yo fè kontrebann, pou fè fwod ak evazyon fiskal, pou yo jwenn gwo kontra nan leta. pou fè konkirans delwayal pou lè yap vann leta se yo ki bay pri leta pa gen dwa konn ki pri lap achte ala traka papa si yo di w 100 goud pa gen bagay pou al di ke banm eseye gade sou entènèt la eske se 100 goud li ye vre depi w fè sa. Ou bon pou mouri. Se sak mete nou la. Pèp la. Ouvè je ou. Kale je ou. Pran sans ou. Se menm ou menm sa a jodi a kap gade m nan. Ke yo te le rele les vanupye. Solda pye a tè yo. Yo touni yo. Ki te gen fiji nan men. Ki te goumen pou libere tèt ou. Jodi a se ou. Se ou kap viv. nan geto yo, se ou k ap viv nan zòn rekile yo, nan seksyon kominal ki pi lwen yo, e se ou menm yo pa konsidere kòm moun yo. E se ou jodi a ti gwoup moun sa yo ap mete w anfas tèt pa w. Ti gwoup moun sa yo anpeche bon jan lwa k ap bon pou pèp la vote, menm jan sa sot fèt la. 150 milyon dola prete pou konstwi rezo elektrik, li pa janm vote. E m te pale ak nou premye mi, nou te konn poukisa l pa t vote. Enben, frè m yo, sè m yo, ki gen pou pran pouvwa nan pwochèn lejislati k ap vini, pran karaktè nou. Pa bliye mache ke nou t ap mache lè nou rive nan ti kay nou te pwomèt moun sa a ke nou ka chanje lavi l. Jodi a, lè w rive. nan palman an, ou gen gwo zanmi. Men ou menm ki te nan senkantyèm lejislati a, kot zanmi sa yo jodi a? Yo pran telefòn ou toujou? Verifye pou wè. Mwen ta renmen wè ou di m, ou menm depite ki soti nan sikonskripsyon ki pi rekile nan Nòdès, ou menm depite ki soti, ki te soti. Nan sikonskripsyon ki pi rekile nan Grandans, ou gen gwo zanmi, gwo frè ki te konn rele w nan telefòn. Gade pou w wè, fè yon tchèk sou telefòn ou pou w wè si yo pran yo toujou. Jodi a, apre katran, idantifye vrè zanmi w. Vrè zanmi w se moun ki te ba w vòt pou w te vin dirije l la. Vrè zanmi w se pèp sa k ap soufri. Se manman sa, se papa sa. kap soufri ki paka peye lekòl pitit li se manman sa se papa sa ki paka bay pitit li manje se li ki vrè zanmiw jodi a ou menm depite senkantyèm lejislati a se vè zanmi sa yo ke ou tounen reflechi reflechi pou senkanteyinyèm lejislati a pou gen de ti erè ki te pase. nan senkantyèm nan pou yo pa rive paske lè pèp baw pouvwa se Bondye ki gidel pa jwe ak pouvwa kel baw menm gwoup moun sa ke nou tap pale ti gwoup la nou konnen kontwole tout bagay moun sa yo. Fè leta tounen yon manmèl bèf. Epi, sa k pi rèd la, y ap souse l san rete, pou kont yo. Epi gen yon lòt moun ki fè yon ti mouvman. Pou ta rive bò manmèl la, m pa konn si n konn tande moun andeyò yo k ap tande m la a, lè towo lagon ap gwonde. Yo gwonde tankou towo lagon. Paske manmèl la gon kategori moun ke l pa fèt pou li. Moun sa yo ap souse manmèl la san rete, pou kont yo. Depi dyab te kaporal jouk jounen jodi a. Yo fè leta a tounen yon leta predatè. Li di pou se mwen k ap dirije leta a k ap di l jodi a. Men si m pa di w li w p ap janm konnen l. Ou pap janm konnen ke sistèm sa a li pa merite chanje, li merite kraze. Pou l kraze, se nou tout ansanm, se pa nan kraze brize n ka kraze sistèm nan. Nou ka kraze l nan bon jan refòm, nou ka kraze sistèm sa a nan met tèt nou ansanm pou nou di men kisa nou vle pou pitit nou ak pitit pitit nou. Men nou pa ka kraze l nan vyolans, nou pa ka kraze l nan kraze brize, nou pa ka kraze l nan peze souse. Yo konstwi yon leta predatè, yon leta sousèt k ap defann enterè pa yo sèlman. Depi ou tande yon moun ki pale, yo ba w tout non, yo ba w tout kalifikatif. Menm jan m sonje yon jou, m te nan yon ti reyinyon familyal, lè m tande pawòl k ap pale. de Jovenel Moïse m te di timoun yo ak madanm nan kot Jovenel sa yap pale a e timoun yo te di m papi m pa wèl non madanm nan te di m cheri mwen pa wèl paske se nan mitan nou m soti kouman jodi a nou fin banm pouvwa Ou se menm mwen menm nan ki pou ta vin kanpe anfas nou. Goumen an pa fasil, men l ap fèt. Gwoup moun sa yo sinik anpil. Souvan, yo fè tèt yo pase pou moun k ap defann pèp la pandan y ap piye l. pandan yap souse l pandan yap divize l moun ki ka defann pèp la se moun ki gen san yo ak suè yo ak chè yo antere nan sòl sa se moun sa yo ki ka defann pèp la lè mwen menm kòm prezidan peyi a. Mwen mande fò leta sispann yon leta predatè pou l vin yon leta sèvitè. Yo vle fè m pase pou trèt. Yo vle fè m pase pou ledmi w. Ledmi pèp la. Mwen menm. Gade m nan je. Reflechi. Kouman. M te ka pase. Pou ledmi w kòman m te ka pase pou yon trèt pou m trèt ou ou menm kap gade m kap tande m jodi a ki sot nan twazyèm seksyon kominal mont òganize kòman m ta ka fè trèt ou paske m konn sa w ap viv la paske m te viv li tou mwen konnen l e m konprann li m pa ka trèt ou. Ledmi an li komen. Se pou nou met tèt nou ansanm pou nou konbat li. Se pou nou met tèt nou ansanm pou n eradike l, pou n elimine l. A chak fwa li chèche on ledmi ba ou pèp la. Epoutan se manti. Moun ki sot nan zantray ou pa ka ledmi w. Moun ki vle ede w pa ka ledmi w. Se menm jan pafwa w tande yo di w zanmi entènasyonal se ledmi w pèp la, se manti. Lè on moun vin ak kòb, se ou k pou konn kòman pou di l pou l depanse l pou ou. Men si gen konplo, gen kominezon nan jan kòb la ap depanse, se nòmal kòb yo mal depanse. E kiyès ki fè konplo yo? Kiyès ki fè konminezon yo? Se pa zanmi nou nan entènasyonal la ni etranje yo k ap ban nou kòb yo. Se pwòp ti gwoup k ap peze souse sa a, gwoup sansi sa a, gwoup demon sa a, awousa sa yo. Se menm ti gwoup sa a. Pèp Ayisyen, sè m ak frè m yo, kidonk, paske m deside rekonstwi rezo elektrik peyi a pou distribye kouran 24 sou 24 la ke m pwomèt la, se sa k fè m ledmou. Se rezon sa, depi Antwàn Simon, M vle pale de 1911. Jodi a nan 2020, 109 an apre, pa janm gon politik piblik de konstriksyon de rezo elektrik ki pou alimante peyi a jan jodi a avèk lajan ke Taiwan prete nou, nou deside fè l. E poutan, se sa ke ti gwoup savan nou, Ledou, poutèt sa m se Ledmou. Paske m deside asfalte tout ri nan Jeremi. epi konstwi yon ayewoga kategori 2 B pou depatman Grandans lan. Moun Grandans, se sa k fè m led mou, pèp ayisyen, pèp Gran Sid la, se rezon sa k fè m led mou, paske jodi a moun Jeremi pa nan pousyè ankò nan ri kote y ap mache. Se paske wout nimewo 2 a asfalte, se paske ayewoga Jeremi gon jodi a gon lajè 25 mèt, yon longè 1360 mèt. Li gon tamak ki ka pran 4 avyon se sak fèm led mou pèp la reveyew reveyew nan dòmi pwofon sa ke yo kenbew depi dè syèk reveyew pran sanw pran sans ou pou gade kibò ou pwale pa tonbe nan twou a nou tonbe nan twou twò souvan. e nan tonbe nan twou li toujou pran nou tan lè pou n soti ladan l. Paske m deside konstwi baraj sou rivyè Maryon k ap pral irige plizyè milye ekta tè e pwodwi kouran elektrik, se sa k fè m led moun pèp la. Se pou sa, reflechi. Reflechi! Yon ti rekil, mwen konnen mizè a di, mwen konnen pwoblèm ensekirite a tèlman. Men reflechi. Yon ti tan. Yon ti rekil. Reflechi. Paske m deside entèkonekte wout kominal yo e wout agrikòl yo, jan sa ap fèt nan plizyè zòn nan peyi a. Pa egzanp, rèv ke nou genyen pou n konekte depatman. Nip ak depatman Grandans. M pwofite piblikman remèsye 2 depite nan senkantyèm lejislati a. Yonn se depite Baradè se depite Patrick Norzéus, lòt la se depite Corail se depite Roff Papillon ki yo menm jodi a y ap met tèt yo ansanm. Dyaspora a, frè m yo k ap viv aletranje ki voye lajan bay. Mesye sa yo pou achte gaz jodi a Pestel depite Ronald Etienne depite Pestel la ke m son m konnen k ap kanpe kòm yon sèl òm pou yo konekte Grandans avèk Nip mesye chapo pou nou Peyi Dayiti lè w ap fè sa ki bon yo pa janm vle rann ou omaj jodi a piblikman. Mwen di nou kenbe fèm, pa lage. Wout n ap fè a, se wout limyè, se pa wout fènwa. Lè nou pran desizyon met tèt nou ansanm pou nou travay pou nou konekte Baradè ak Pestèl, s on bagay k ap bon pou jenerasyon sa jodi a, l ap bon pou jenerasyon k ap vini yo tou. Paske, lontan lè pou on moun sot Pestèl, ou vle ale Miragwàn, oblije se yon u ke w fè. Sa vle di ou antre Kafou Zaboka, pase Kanperen, rive Okay, desann Kavayo, desann Sen Lwi di Sid, desann Vye Boudaken, desann Aken, desann Fondènèg, pase Chalon, vire antre. pou rive Miragwàn. Enben wout sa yo, lè yo fin reyalize, w ap nèke sot Pestèl, tonbe Bè Baradè, ou tonbe Ti Twou de Nip, tonbe Ansavo, Ti Rivyè de Nip, ou tonbe Miragwàn. Sa vle di kisa? Sa vle di sa yo! paka fèm tounen ledmi w pèp la pran san w pran sans ou pou wè nan ki wout ke yap mennen w paskem di fò wout kafou jòf ansafolè a fèt e jodia nou tout ka konstate ki volim ekipman ak materyèl ki sou li e jodia lap fèt wout sa. Mwen menm, se la m leve. M sonje m pèdi yon egzamen lè m te lekòl paske m soti Pòdepè, m fin janbe dlo Pandi, lè m rive devan Lakil, Lakil desann, lè m tounen pou m al janbe Pandi pou m tounen lakay mwen, pou n te ka al kraze wout pou te pase pa Janrabèl, Pandi m te sot pase a desann. Nou konprann sa sa vle di pèp la? Gen moun nan nou ki leve Pòtoprens ki kap ki pap konprann ni. Men moun ki konn sa sa vle di lè w pran antre 2 zo ap konprann ni. Sa vle di rivyè m te sot pase a desann, rivyè m pral pase a desann. M fè 5 jou. Nan mitan de dlo. Avèk yon sèl rad sou mwen. Avèk ou gen kòb nan pòch ou, ou pa ka manje. Jodi a se wout sa ke m pran desizyon pou m fè kòm prezidan e se sa k fè m ledmi pèp la. Pèp ayisyen reveye w! Reveye w dòmi nan zye w twò lontan. Mwen pa vin la pou m preche w pou w al kraze brize, ni pou w al gade. Moun ke afè yo bon pase w la. Mwen vin la pou m vin di w touse ponyèt ou. Ou menm k ap soti Dominikani jodi a, sonje travèse ak manchèt ou ki pou al pou vin travay pikwa w la, sonje janbe avè l pou vin travay tè paske se sa w ap fè lòt bò a. Ou menm jodi a ki leve, ki pa jwenn senkòb pou bay pitit ou manje. Pa gade moun ki gen lajan deja yo pouse yo pou rayi. Se pouw poze tèt ou kesyon poukisa w la jodi a? Se paske gon gwoup moun ki pran leta an otaj e se kont gwoup moun sa yo map batay e se pou ou map batay. Paske gwoup moun sa yo, yo pa jwe devan enterè yo. Paske m mande poukisa pèp la nan fènwa e m mande chanje matris enèjetik peyi a e koupe Kontra peze souse yo. Nou konprann kontra peze souse yo? Nou sonje m te di l Nouyòk? Ke gen kouran, ke pa genyen, 12 milyon chak mwa. Epoutan jodi a, mwen konnen lè nou te pran desizyon reprann santral Leta a, nou te pale ak ou. Sonje kisa n te di w? Nou te di w lè pou w manje yon ze, Eske wap renmen ze a nan men w tou blan an kè on ze fri oubyen wap kase l pou fri l? Pa gen omlèt san ze kase. Jodi a pou nou gen kouran nan peyi a tout moun pè vin pale avèk nou. Fòk nou dakò Gon moman difisil pou nou pase. E moman difisil sa pèp la, nou toujou pase l chak ane, de janvye a jyen, paske pelig pa janm mache nan epòk sa yo. Sa vle di peyi a toujou nan blakawout pandan si mwa. Paske isit, pa t gon komès kouran, te gen tout lòt komès, sof komès kouran. M pale, wa konprann pèp la. Jodi a, mwen pran desizyon an, li mande anpil kouraj. Li mande anpil bravou, men se la m pwale, paske se la ou di m pou m ale. Wout kote pou mwen retire sa ki nan men moun ki pou ou, se pa sa k nan men moun ki pa pou ou. Paske moun ki travay di ki fè lajan yo, se pou respekte kòb sa yo. Men moun k ap fouye men nan djakout Pè Etènèl, sa vle di. Nan kès paw la, nan kès leta. Pou yo vin anrichi tèt yo. Map antre menm. Pa okipe w. Map fè sa w voye m fè a. E kontra peze souse sa yo, yo koupe, yo koupe nèt. Si se yo ki fè m legman w pèp la. Asumel. Lè m pran desizyon pou m bay on milya, on milyon senk san mil fanmi kat milya senk san milyon goud. Tande byen. M pran desizyon pou m bay yon milyon senk san mil fanmi. Total kòb la se kat milya senk san milyon de goud pou on milyon senk san mil fanmi. E kòb sa a, m pran desizyon pou l pa pase pa entèmedyè. Sa vle di pou l tonbe nan pòch ou dirèk. Se sa k fè m legman w jodi a. Si se li k fè m legman w pèp la, mwen dakò. Ouvè je w. Ouvè je w pou w gade devan. Ouvè je w pou w wè twou fènwa ke yo soti pou fè w tonbe ladan l. Mwen vle di w jodi a, pèp ayisyen, vrè legmi w, Se men envizib yo ki kache dèyè grangou ou. Vrè ledmi ou se men envizib yo ki kache dèyè mizè ou. Vrè ledmi ou se men envizib yo ki kache dèyè prekarite ou pou kreye enstabilite politik, enstabilite sosyal ak ensekirite pou yo eksplwate ou. Se yo ki ledmi ou. E se yo. pou vin mete tèt pou nou met tèt nou ansanm pou n konbat se yo pou n fon fwon ini menm jan Desalin, Petyon, Kapwa te met tèt yo ansanm yo te kreye drapo sa e yo te batay pou te ban nou endepandans jodi a fè m 3 zan 3 mwa Ak 11 jou sou pouvwa a. Pèp la, pèp ayisyen. Mwen di nou ankò jodi a fè m 3 zan, 3 mwa ak 11 jou sou pouvwa a. Mwen aprann, mwen konprann, mwen tande, mwen wè e mwen grandi. pèp la. Misyon kò bann nan difisil anpil, li difisil anpil anpil. Men se Bondye ki bay pouvwa Granmèt la. E Bondye sèvi avè w pou chwazi moun pou vin dirije w. Kidonk, ou chwazi m. Ou gentan fè l deja. mwen paka fè bak men sam ka di nou bagay yo difisil anpil anpil chak kote mwen fouye menm poum rale yon ti rès pou ou se nan yon nich koulèv mwen fouyel nou konprann sa sa vle di lè ou fouye moun nan nich koulèv pou al rale yon ti rès Pase gen anpil ti rès pèp la. Men nap kontinye. Map remonte ak ti rès la kanmenm. Paske abi yo twòp. Enjistis yo twòp. Fo pwofèt yo twòp. Moun ki toujou vin di yo sa yo panse ke w anvi tande yo. Yo twòp. Nap travay pou sistèm peze souse sa a. Li sispann kenbe w nan trip. L ap pran tan. Men sonje, m ap di nou sa maten an, sonje ke pèp pa janm pèdi batay. Bon se tèt nou nou met ansanm pou nou ka ranpòte laviktwa sou mizè ak ensekirite. Mwen konnen ke ensekirite ak mizè wap viv la di anpil. Men map diw yon bagay jodi a, pèsonn pap vin retire w ladan l. Se ou menm ak dirijan kew te chwazi nan eleksyon yo. ki pou met tèt ansanm pou goumen kont sila yo ki kenbe peyi a an otaj depi 1806. Depi yo te pran desizyon yo touye Lanperè, depi yo te pran desizyon yo asasine Desalin, depi lè sa a, nou plonje. Nou plonje epi n ap fè fon. N ap desann. Pa janm gen yon gwoup moun ki kanpe. pou di, Abraram di sèt ase. Lè m di gwoup moun, gwoup moun ki gen pouvwa nan men yo. Jodi a se sa k rive. Oubyen si l te konn fèt lontan, lè moun sa yo di l, yo asasine yo, yo touye yo. Enben jodi a, apre twa zan, twa mwa, onz jou, nou la toujou. E nou konte sou ou. Pèp la. Paske san ou. Nou pap ka mennen batay ke ou ban nou mennen an. Pèp Ayisyen, sè m ak frè m yo, jodi a 18 me sa a, se pa sèlman drapo a k ap fete, inivèsite a ap fete tou. Jan nou tout konnen l. Inivèsite a, se kote konesans, refleksyon, rechèch ak inovasyon chita. Nan tout peyi sou latè se konsa li ye. Menm jan ak anpil gwoup òganize ki nan peyi a, jèn ki nan inivèsite a, se nan zantray pèp la yo soti. Jodi a, mwen resevwa mesaj yo. Mwen tande nou. Pawòl pale, pawòl konprann. N ap remèsye tout etidyan ki depi maten jouk aswè k ap fè yon gwo travay mobilizasyon pou ede moun nan tout rakwen peyi a konprann sa ki kowonaviris la e ki jan pou yo pwoteje tèt yo. Jèn yo anndan inivèsite a se yonn nan gwo poto mitan nan lit kont kowonaviris la. Yo ale nan tout gwo mache nan divès komin atravè peyi a pou yo eksplike tout frè n ak sè n yo kouman pou yo met mas, poukisa pou yo met mas, kòman. pou yo lave men yo? A ki distans pou yo rete bò kote yon moun si y ap pale avè l? Avèk gwo travay ke jenn yo nan inivèsite ap fè, nou konnen ke konsiy otorite yo ap rive byen lwen kote moun yo pot ko konprann ke kowonaviris la se yon gwo danje. Ankò yon lòt fwa, mesye dam nan inivèsite a, chapo pou nou e kontinye bèl travay nou kòmanse a e k ap ede peyi a pase kap pandemi kowonaviris. Ansanm ak tout lòt gwoup òganize ki nan peyi a, Inivèsite a dwe kanpe bò kote moun ki pi fèb yo, kote moun ki pi vilnerab yo, kote moun yo rele gwo zòtèy yo, moun yo rele tèt kana yo, paske yo di w tèt kana pa gen dwa monte tab. Kote moun yo bliye yo, moun ki soti lwen lwen lwen yo. Paske konesans ke ou gen jodi a, lè ou itilize l pou sèvi pèp la, p ap gen plas ankò pou fo pwofèt k ap vin bay fo lespwa. Si nou bezwen yon peyi meyè, si nou bezwen soti nan povrete nan 25 an k ap vini la, se jodi a pou nou kòmanse. Pa gen jenerasyon spontane. Kraze brize pou gen pouvwa ak lajan, se pi gwo mal ki rive yon kategori moun nan jenerasyon pa m nan jodi a. M ap pwofite di nou nan okazyon fèt drapo sa a, yon sèl fason pou gen pouvwa, se pèp la ki pou ba wou l. E sèl kote pèp la dou. ke lap baw pouvwa yon grenn kote nan eleksyon. Mwen konnen ke kabinèm ekri konsèy elektoral la depi 3 semèn e m konnen gen ekip kap travay paske eleksyon se sèl chemen k genyen pou pèp la baw pouvwa sa mwen te di nou l deja farin nan. Pa vin nan menm sak la. Sa vle di jodi a, fò w mache, pou w fè kanpay, pou w pale pawòl verite, pou w di pèp la men sa w vle pou li, pou w eksplike l kouman w pral fè l. Epi apre sa, li vote w, ou vin dirije l, epi ou fè sa w te di ou pral fè a. Nou konprann byen? Kijan pou nou gen pouvwa? Mentnan ann wè kòman pou nou gen lajan. Se yon sèl fason tou. On sèl fason pou gen lajan, se travay pou travay. Nou pa ka preche moun lòt fason paske nou konnen travay se libète. Travay se meyè fason si ou bezwen viv dan la diyite. Mwen konnen pafwa l difisil, gen moun k anvi travay la ki pa jwenn ni. E se pou sa nou di ke enfrastrikti yo, yo enpòtan paske gen de moun ki gen dwa vle kreye travay tou, yo pa kapab paske yo pa jwenn bon jan enfrastrikti pou sa fèt. Tout lòt wout ke yon moun ap pwopoze nou, kèlkeswa wout la, kon moun ap pwopoze nou pou l ka gen pouvwa ak lajan, se yon wout fènwa Se yon wout kwochi li ye. Se yon wout latwoublay. Pase wout sa yo, se yo ki toujou mennen peyi a nan twou, tout tan. Mwen sonje nan dènye rankont mwen te gen ak Corpu a, nou te pale sou anpil bagay. Mwen pa bliye tout sa nou te di n a pral fè ansanm. Gen plizyè pwojè lwa ke Corpu a te soumèt ki pase deja nan Konsèy dè Minis. Mwen konnen pwoblèm yo anpil. E pwojè yo anbisye. Jan m toujou di nou, gwo save, gwo chèf yo nan inivèsite a, mwen pare. Se nan tèt ansanm, nan kole zepòl, n ap ka mete inivèsite a sou wout chanjman tout bon vre. Mwen vle pwofite okazyon sa a pou m di bòn fèt ak tout inivèsitè, pou m di bòn fèt. ak inivèsite a e mwen vle pale de inivèsite leta a ak inivèsite prive yo. M ap di nou ke sa pa t fasil ditou. Anpil gwo chèf. nan leta a. Ap travay. Y ap goumen. Men m ap di nou frè m ak sè m yo. 18 me ane sa a, li pa ka fèt jan sa te konn fèt. Bèl defile. Bèl majorèt dekore an wouj e ble, bèl fanfa k ap jwe im a la jenès pa ka fèt akoz maladi sa. Pandemi sa gen anpil konsekans sou jan nou te konn viv sou plan sosyal, sou plan ekonomik e menm sou plan politik. Nou te oblije pran anpil mezi nan lide pou anpeche maladi a gaye kò l nan peyi a. Leta depanse plis pase 4 milya goud pou achte materyèl ak ekipman pou pwoteje pèsonèl swayan e pou bay swen ak moun ki malad yo. Transpò ekipman ak materyèl yo koute prèske 1 milya goud. Nou te oblije fè tout bagay sa yo, tout ekipman ak materyèl sa yo vini nan avyon pou nou te ka jwenn yo lè n ap bezwen yo. Tout materyèl yo ak ekipman yo te dwe rive ann Ayiti. ant le premye e le 15 me, si pa gen okenn kontraryete. Mwen ka anonse nou avèk anpil satisfaksyon ke 6 avyon chaje kon legba ak materyèl e ekipman deja debake an Ayiti. Materyèl ak ekipman sa yo deja twouve yo nan depo e distribisyon deja kòmanse nan diferan espas, sant ak lopital ki te pare pou resevwa materyèl sa yo. Li pa t fasil. Li te difisil anpil. Anpil moun nan Leta a, gwo chèf, ak kèk sitwayen bòn volonte nan sosyete sivil la, anpil moun nan sektè prive a, pa t dòmi pandan plizyè nuit pou te ka pèmèt materyèl sa yo rive ann Ayiti pou vin pwoteje lavi ou ak lavi fanmi ou. Nan non pèp ayisyen an. Mwen remèsye yo ak tout kè m. Pèp Ayisyen, sè m ak frè m yo, mwen vle di nou jodi a ke Leta Ayisyen achte ekipman ak materyèl sa yo pou sove lavi nou. Sa vle di, fòk nou tande e respekte tout konsiy otorite sanitè yo ban nou. Mèsi anpil. Mwen remèsye nou. Ankò yon fwa, m ap swete nou Bòn Fèt Drapo! ak inivèsite kè bondye beni ayiti ayibobo pou ayiti mèsi anpil.